Nan videyo sa nou pral wè 3 bagay ou sipoze konnen lè wap anrejistre yon dokiman. Premye bagay pou konnen lè wap anrejistre yon dokiman se non dokiman an, dezyèm bagay se ekstansyon dokiman an, e twazyèm bagay la se ki kote ou vle anrejistre dokiman sa a, the location, sa vle di loka ok, se ki kote wap anrejistre dokiman an. Ok guys An al gade pa egzanp m genyen tèks sa la e m ta renmen anrejistre Men pou m anrejistre l Gen plizyè fason m kapab fè l M kapab itilize rakousi klavye ki se kontwol S kontwol S Otomatikman m prese kontwol m prese S li ban m bwat de dyalòg sa a M kensòl M ka ale nan kwik kwik aksès toulba la la Bar sa rele Quick Access Toolbar oubyen la barre d'outils d'accès rapide. M kab ajoute ladan la, etc. Wè si m bezwen kè yon nouvo dokiman m ka ajoute l nou la pou m jwenn li bokou pli rapid, etc. Si m bezwen retire youn tou, m kab senpleman vin la m detcheke l epi l ap sòti. Mentenan, ikon sa m gen la ki se Li ap anrejistre dokiman an tou a, si m klike sou li la, li ban mwen bwat de dyalòg sa ke li ban m talè lè m te fè kontwol S la. Twazyèm fason nou ka ap anrejistre dokiman an se vin nan bouton ofis la la epi klike sou save. Mentenan, la m gen save m gen save as. N ap pral wè diferans ki gen ant save, n ap tou wè sa ansanm avè m la, diferans ant save e save as. W ap wè, pe enpòt dokiman ou gen, Depi w ap anrejistre dokiman sa pou la premyè fwa, menm si w klike sou Save, se Save As la, se bwat Save As la k ap parèt. Save. W ap wè la a, anlè a make Save As. Poukisa? Paske, dokiman sa a m gen la a, m potko anrejistre l menm deja. Donk, depi w gen yon dokiman w ap itilize pou la premyè fwa, se bwat Save As la k ap parèt olye de Save. Ok. Donk save as la itilize pou ou anrejistre yon dokiman pou la premyè fwa e save la li menm li tou senpleman itilize lè w ap fè ajou nan yon dokiman oubyen lè w ap update yon dokiman ou tou senpleman prese save pou w anrejistre dokiman sa a. Save as la la tou si w vle chanje non dokiman an ou ka klike sou save as epi ou chanje non dokiman an oubyen tou plase l yon lòt kote ke w vle sou òdinatè w la alright. Mentena ann bay dokiman an non ann rele l pa egzanp ann di devoir. Metenan, apre non dokiman an, sa k enpòtan mwen se ekstansyon dokiman an. Microsoft Office Word, li itilize ekstansyon, depandaman de ki vèsyon w ap itilize a, li kapab pwen doc, w ap wè la a, ekstansyon sa a se pwen docx, docx. Ok, sa se vèsyon 2007, 2010, w ap wè tout ansyen, tout vèsyon ki vin apre vèsyon 2003 m kwè, yo itilize. ekstansyon docx, e vèsyon 2003 a li menm, li tou senpleman itilize ekstansyon pwen doc. Donk, m ka itilize devoir pwen doc, ki se ekstansyon an, pa bliye yon ekstansyon se ki sa l ye, yon ekstansyon yon dokiman tou senpleman li la pou l, an n di, dekri dokiman an. Sa vle di, Dokiman sa m genyen sou òdinatè m nan, ki pwogram sou machin nan ki kapab ouvè l. Yon fwa ke lè m lanse pwogram mwen an, ann di lè m gen yon fichye Word, ann di lè m lanse l, otomatikman lè m lanse l, òdinatè a al gade ki, ok, ki ekstansyon ki kapab ouvri pwogram sa a. Yep, l ale nan rejis òdinatè a, pa bliye se la tout pwogram ke m enstale sou òdinatè a ale. Al nan rejis òdinatè la. Nan rejis tu an, l al nan rejis la, al gade pou l wè ki pwogram k ap kapab, ok, ki ekstansyon k ap kapab ouvri pwogram sa a ke mwen bezwen ouvè a. Si m se yon fichye Excel, l ap gen ekstansyon XLSX. Si se yon fichye PowerPoint, l ap gen yon ekstansyon PPTX, yon bagay kon sa, eksetera. La, se yon fichye Microsoft Word, li gen ekstansyon pwen dòk. ok ex a se ekstansyon a se microsoft an word 2007 ap mete pwen dòk x dèyè l mentenan sa mwen te pou m fè la pa bliye lè w ap anrejistre yon dokiman otomatikman dokiman sa a dokiman sa a menm si w pa mete ekstansyon an dèyè l microsoft wè mete l pou w menm si w menm ou pa mete l ok Microsoft Word li menm li tou ajoute l pou ou par defo. Metenan, youn nan bagay pou konnen, lè w ap apenn anrejistre yon dokiman, si w pa di doki, si w pa di men ki kote m vle anrejistre dokiman sa a, si w pa bay pa egzanp yon lokasyon pou di l men kote m vle mete l, otomatikman Microsoft Word voye l pou ou par defo nan My Document. W ap wè la, se My Document lan la ki. Aktive. Donk, si w ap si w ap anrejistre yon dokiman pou lapremyè fwa, ou tou senpleman vin la, ou prese kontwòl S, oubyen tou ou vin la a, nan bouton Office la, ou klike sou Save, ou ba l yon non, ou klike sou Save la anba la a, san w pa di ki kote ke ou vle mete l. Lè w ap chèche dokiman sa a ankò pou w al itilize oubyen pou w al an vin fè yon update sou li, ou sipoze al chèche l nan My Document paske pa defo, se la ke li ale. Metou nan ka nou an, nou p ap mete nou p ap nou p ap nou p ap mete l nan My Document la, n ap al ann di n ap mete l sou biwo òdinatè w la, de Desktop. Wap senpleman klike sou desktop la la a, wap wè la a se desktop la la a ki aktiv, une fwa ke m klike sou save, mentenan dokiman m nan la a li anrejistre sou biwo òdinatè w la. Si n minimize fenèt sa la a nou ka al gade pou nou wè, men dokiman m nan la a, devwa sou biwo òdinatè w la. Ok. Microsoft Word Sorry Ok Mesye nan an di m ta renmen fon Fon update An di m bezwen An di m bezwen kopye sa la Kopye l M ap mete l an gra Ok an di avan m kopye l mete l an gra M ba l koulè Mete l wouj Ok Alright Mete l an italik Mentenan La m vin met, m fè yon, m fè yon update sou dokiman m nan m te anrejistre sou biwo a. Mete nan m pral klike sou save aprè otomatikman m klike sou save li pap banm ok an bwat de dyalòg la kap make save as la tou senpleman se paske m anrejistre l deja update la lap tou pran l I mean folder m nan I mean fichye m nan gentan gen yon gon source deja kote m anrejistre l la donk otomatikman li pap banm ankenn bwat de dyalòg lap tou senpleman Ok anrejistre mizajou ke m fè sou dokiman m nan. Ou wè, m al klike sou save la. Donk m fini, m pa bezwen fè anyen ankò. Donk lè w ap anrejistre yon dokiman pou la premyè fwa, ou obsève avèk bwat de dyalòg save as. Ok guys, mèsi paske w gade videyo a, n ap wè nan pwochen videyo.